Jodi a eske nou konnen Ayiti se yonn nan peyi ki menase akòz de baz militè Donald Trump vin mete la nan figi nou? Si tout fwa an Amerik la vize, yo ta vize ke lage bonm kote militè, kote gen baz militè Ameriken, Ayiti ap touche! Anpil ayisyen espesyalman ayisyen kap viv ayiti yo medam mesye gen gwo kè kase gen gwo fristrasyon apwopo de èpò Toussaint Louverture nan Pòtoprens ke yo itilize kòm baz militè kòm baz lame amerikèn sa koze anpil pwoblèm nou wè ke anpil lansman manifestasyon ki anonse pou premye me an la men pwoblèm nan se pa sèlman pou debloke peyi a ki ap mande pou èpòt la ouvri pou Alexis Défrize me mande depa militè sa nan baz sa se pa sèlman pou peyi a sèlman men pi gwo fristrasyon an se de sa ke nou pral pale nan moman sa ke anpil moun anpil jèn kap reflechi anpil moun anpil enstans nan peyi a anpil jèn nan seksyon pwoteksyon sivil la ap reflechi sou sa paske li vreman evidan paske nan moman sa nan moman sa kote ke lèzetazini nan gè avèk peyi iran la Se moman sa a ke Alix Didier Fils-Aimé m pa konnen avèk leta ayisyen aksepte kote ke èpòt Toussaint Louverture la transfòme an baz militè. Moun yo pè, yo di kote ke Iran nan gè avèk Lèzetazini la, le fèt ke Ayiti m pa konnen èpòt lan se baz ameriken, se baz militè ameriken, yo santi yo menase, yo santi yo sible avèk Iran Pase ke si ke Ayiti dakò ke mpa konnen èpòt nan èpòt la fè baz militè a, de manyè otomatik ou vin tou wè ke Ayiti fè pati alye Lèzetazini. Se sa fè ke nou wè ke lè gen vil kote yo te vle eseye mete baz militè eksetera e yo pat dakò. Se pou tout sa, le fèt ke ou aksepte sa, lè nap gade nan si nou fon si nou fon retounen, si nou fon alizyon avèk ansyen gè yo, premye gè mondyal, dezyèm gè mondyal, te toujou gen sa ki rele alyan gen trip alyans, trip antant eksetera. Depi le fèt. ke ou fè pati de trip alyans lan, de trip antant lan, depi ou manyen youn se kòmsi avèk tout ou gen pwoblèm. Se konsa ke moun k ap viv Ayiti yo, Ayisyen k ap viv Ayiti yo leve vwa yo byen wo pou yo mande PM nan pou li fè moun sa yo, fè fè baz sa, retire baz sa nan èpòt Tousen Louvèti lan. Sa di ke bagay la vin pran yon lòt faz la. Vin pran yon lòt faz, se pa sèlman e wè moun yo kòm pou yo bezwen ouvri èpòt, pou èpòt fonksyone, pou moun ka vwayaje alèz eksetera. Sa se youn tou. Men sa ki vin manman koze an, se le fèt ke pèp ayisyen yo pè pou Iran, si tout fwa Iran ta di ke yap kraze tout baz, m pa konnen yap tire misil whatever sa ap fè nan tout baz militè, kote gen baz militè ameriken nan patou dan le moun. Sa di ke moun yo fristre. E nou konnen ke moun Iran sa yo, Iranyen sa yo, se de moun ki pa ba sakri li lavi enpòtans. Moun sa yo pa bay lavi enpòtans, moun sa yo pa pè mouri, yo pa pè anyen. Ok, moun sa yo, nou konnen ki jan yo ye. Se sa fè ke nou wè la, moun yo mete plis presipitasyon nan mouvman sa, nan mouvman pou èpòt lan louvri. E anvan, èpòt lan louvri, fòk, menm si èpòt lan louvri, fòk moun yo, fòk leta ayisyen egzije depar, depar militè sa nan èpòt Toussaint Louverture. Sa a se yon bagay ki vreman rezonab, se yon bagay ki toutafè rezonab e le fèt ke sa fè n santi ke nou wè jenerasyon sa a ap panse, ap panse, ap panse le fèt ke yo santi yo menase, yo ap panse de, yo ap panse de manyè apwofondi. Paske yo te kande kwè depoze, retire moun yo. nan èpòt lan, rete militè yo nan èpòt la tou senpleman, sèlman sa, paske yo bezwen vwayaje, Ayisyen ki aletranje bezwen vin Ayiti, Ayisyen ki Ayiti bezwen vwayaje al fè touris patou dan le mond eksetera, e pou pri tikè ka bese le fèt ke èpòt lan ouvri ankò, pri tikè ap bese pral gen plis konpayi ayeryèn kap vini, e trafik la plizoumwen bagay eksetera. Sa se bagay sipèfisyèl yo, sa se de bagay ke menm moun ki pa panse yap wè sa, menm nenpòt timoun ki pa fè gwo refleksyon pou wè sa. Wap byen fè yon refleksyon apwofondi pou wè sa. Men le fèt ke moun yo eseye pwofonde, plonje refleksyon, fè yon refleksyon de manye plonjan pou yo wè ke yo menase. Yo menase fas a Iran. A di ke yo wè, yo santi ke Etazini ap foure yo nan yon bagay ke yo pa menm dakò. Ap foure yo nan yon bagay ki kont volonte yo. Ye, paske nan sa ke sa vin pase la, se kòm si se yon bagay yo foure nou ladan kont volonte nou. Yeah, son bagay fou nadan kont volonte nou, le fèt ke nou gen baz ameriken nan peyi nou, sa di ke nou sipòte ameriken nan gè a. Se refleksyon sa a ke moun yo fè medam mesye, nap gade la, ba yo vin plis aksantye, nou wè e presizyon ap fèt plis chak jou, e swa ayisyen kap viv etranje yo ap fèl sou rezo a, epi ayisyen kap viv Ayiti yo ap fèl sou te ap fèl sou beton an e plizyè fason, paske yo anonse premye me la yon gwo mach, gwo mach pou mande e depa militè sa nan nan èpòt Toussaint Louverture lan epi pou èpòt yo reyouvri pou èpòt Toussaint Louverture a espesyalman pou l reyouvri pou tout moun ka fonksyone alèz yes se pa yon bagay ki se pa se se se se se son dwa ke l ye son dwa ke nou gen pou nou mande pou èpòt la reyouvri pise nan figi nou la yon èpòt pa ka vini pou l fè baz militè yon lòt peyi li pa fè sans se se yon peyi ki an gè avèk yon lòt peyi. Nou konnen, nou gentan wè ki sa sa ye, nou gentan wè ki enkyetid moun yo, espesyalman moun k ap viv ann Ayiti yo gen gwo enkyetid pou sa. Yo gen gwo enkyetid pou sa. N ap wè ke batay la, mouvman pran yon lòt dimansyon. Li fè yon lòt chanjman. Gon detou ki fèt nan mouvman. Pandansetan, lè l fè detou an, menm sa ke l t ap mande a, li toujou la. Li toujou la men l vin pran yon lòt dimansyon. Dimansyon an se sa m ap esplike nou la. Se li, se dimansyon sa a mouvman sa a pran medam e mesye. La, mwen pral fè n tande deklarasyon 2 sitwayen medam e mesye k ap esprime enkyetid yo, fristrasyon yo via a sitiyasyon sa a medam e mesye. Nou pral tande yo, avan nou fè w tande yo, pa bliye abone a chanèl la, aktive klòch de notifikasyon pou n pa rate okenn videyo ke n ap gen chans poste sou chanèl sa a ki se Kaz Youtube. Medam e mesye, an n al swiv, an n al tande Deklarasyon 2 sitwayen sa yo, medam se yo k ap esprime fristrasyon yo, enkyetid yo, emosyon yo, Wadèvèjan te kapab rele l, paske yo wè èpòt Tousen Louvèti lan transfòme an baz militè, medam se yo, an n al tande ansanm avè m. Ayewopò Tousen Louvèti a gen baz militè ameriken. Sa s on aberasyon ke l ye. Jounen jodi a pou byen di w, si tout fwa an Amerik la vize, yo ta vize ke lage bonm kote militè, kote gen baz militè ameriken, Ayiti ap touche! E nap di ameriken silteplè vin leve baz ou a ke w mete la a, nou pa gen ren pou n resevwa bonm Iran, nou pa gen ren pou n resevwa kout misil Iran yo, nou wè ou pa menm genyen sa yo rele rada ki ka menm kenbe menm yon ti misil ki vann 20 mil dola ke Iran lage lakay ou lap kraze, lap kraze rada ki koute plis pase 1 pwen 1 milya dola. Lap kraze rada ki koute 94 milyon dola. Lap kraze yon bann gran rada sofistike ke w genyen. La Ayiti pa menm gen rada menm. Pa menm gen rada k pou menm gade menm yon ti zwazo kap vole anlè a. Tanpri souple, vin leve baz ou a la, nou priye w an gras, pèp Ayisyen an pa ka resevwa bonm. Nou pa ka resevwa. e kout misil nou paka resevwa e pou pou pou pase nou pa menm gen avyon menm nou pa menm gen anyen la donk jounen jodi a leve leve leve leve ale ale e mete w deyò mete w deyò menm ayewopò nou pa gen e tanpri souple vin leve baz ou a mete w deyò nan peyi a sil te. Pierre Malix.
Ou se premye minis tou les ayisyen. Ou pa gen pou pè. Ou pa gen pou krent. Jodi a m santi sa enposib pou nap gade èpòt lakay nou ki revye nou de dwa. Èpòt Tousen Louvèti te fè pou tou les ayisyen. Te fè pou tout peyi nan mond sa pou avyon ateri sou li. Jodi a pou l fèmen. Depi 2000 konbyen epi pou jodi a les etazini vin enstale baz militèl ladann nou pa di anyen. Jodi a eske nou konnen ayiti se yonn nan peyi ki menase akòz de baz militè Donald Trump vin mete la nan figi nou. Nou gen frè nou ki se sitizen ameriken. Nou gen frè n ak sè nou ki rezide. Yo pa ka vin nan peyi yo. Gen sa ki gen pwoblèm fetich. Gen sa ki anvi vin fè bon doktè, vin pran ti te, vin pran ti solèy pou vin benyen nan ti plaj yo. Jodi a, lè Zetazini fèmen tout sa yo, l ap kofre nou jan w wè l al vòlè bagay Maduro a o Venezuela. E jodi a nap di tout ayisyen konsekan yo an nou leve kanpe pou nou di Donald Trump kolan manman l. Paske peyi a pa kapab ankò. Premye bagay yo fè, yo mete zam nan men tout jenn gason ki nan katye popilè yo pou teworize pwop ti cheve grenn parèy yo. Mesye an nou pran priz de konsyans jodi a pou nou fè peyi nou. Aly Didier Fils-Aimé ki nan tèt peyi a. Jodi a m panse gon nòt ki dwe soti pou n di Lèzetazini retire kò l nan peyi Dayiti, retire kò l nan èpòt Tousen Louvèti te fè pou nou an. Li pa gen dwa vin mete baz militè l ladan l. Sa se frekan. Sa pa pote m byen. E si w wè m mwen se sa k touye m. E jodi a peyi Dayiti. Nou menase si nou pa konn sa. On lè nap tande zoom! Yo fout bonbade nou akòz lèzetazini ki vin mete baz militè l nan pòtoprens, nan douya.